Bonjou, bonswa mesye dam kòman nou ye timoun Jodi a m kontan avè nou pou yon lòt videyo kote m vini pou n al moutre nou kijan pou n mete tag nan tout videyo nou fè Nou rete sou YouTube yo pou video kapab fè wout yo. Jodia m kontan avè non pou yon lòt enfòmasyon. Nap di w mèsi ou menm ki abòne deja ki like ki pataje. Nap di w menm ki poko abòne nap di w mèsi tou pou vini wap vini anba chanèl lavwa zansèt la. Anba chanèl lavwa zansèt la ou kapab jwenn tout enfòmasyon. Tout sa ou bezwen, pa gen manti nan sa wap jwenn tout enfòmasyon tout sa w bezwen ou kapab jwenn li anba chanèl la byenveni anba chanèl lavwa zansèt la nap di w mèsi kay la pou ou kapab fè sa w vle ou menm ki poko abòne nap di w abòne like pataje kite kòmantè w pou n kapab konnen kisa nou gen bezwen pou n kapab pote l pou nou nan jou kap vini yo nap di w mèsi ou menm ki fèk vini anba chanèl la nap tounen talè lakay ou.

O U Yo espas tag espas tag epi wap download li lè w fin download li lap di w ouvri wap ouvri l lap voye w sou wout la men lap di w otorize sa pou w wè nan li voye m la paske m gentan otorize l deja kounya kisa w fè wap fè bak lè ou fè bak kisa wap gen pou fè e kounya wap monte sou youtube ou pral mete videyo w la. Si w vle met video la la, ou kapab pase la ou mete video la tou, ou wè lan li voye m nan baz video m yo la, ou kapab mete l, men si w pa vle mete l ou kapab pase nan paramèt ou ale nan stokaj ou pou mete l ok, kounya video la gentan sou youtube, kisa w ap fè ou pwal chache yon video. ki pa gen twò lontan sou YouTube ki gen menm pa rapò avèk videyo ou fè a san pwoblèm. Wap mete l ki videyo ou fè, ou fè videyo kòman ou kapab fè 1000 abòne nan yon semèn. Men, men pi bon, men pi bon.

Mil abòne nan yon semèn. Mesye nan yon semèn. Mil abòne nan yon semèn. Nan yon semèn. Nan yon semèn. Mwen pi bon fason pou fè mil abòne nan yon semèn. Ok. Kounye a m tonbe la. Kisa map gade la, m gade la mwen misye gen 3 mwa, li gen 136 vye moun ki wèl, e misye la, bon, m pran sa, m pran sa, ki jan pou pran tag ki nan video sa, kèt, Gade kijanm kijanm ta fè pran tag video sa byen fasil ou klike la sou pataje la al vin baw kopye le link on e klike dwèt ou sou kopye link epi link lan kopye deja epi ki sa kap pase sou vle teke dwèt ou lò teke ou pa vle teke li met kite li kounya ki sa k pase ou fè bak ou fè bak ou pa gen problem ou fè bak net ok gade byen wi gade byen pou nou konprann kounya la men sa w te download la men nou wè you anba l make tag you ou klike dwèt ou sou li lè w klike dwèt ou sou li w ap vin la Wè kote ki gon ti chèn. Wè ti chèn nan. Get tag. Son chèn wap mete nan videyo a. Ou klike dwèt ou sou li la. Lò klike dwèt ou sou li, li vin ba ou YouTube, li bo kole, li bo chèk. Li bo li bo chèk la. Ou vin make dwèt, mete dwèt sou bagay gwo ba blan sa kan ba ki make verifye la YouTube. Wèl baw kole li baw pre e pres epi ou klike lèt ou sou kole lèw klike lèt ou sou kole epi wè men lèt kite nan video lòt bò a lèw te al prann nan sou youtube la menl vin la wap klike sou chèk la ankò lèw klike sou chèk lap mache sa son ti reklam reklam nan dwe pase ou pa bezwen gen pwoblèm lèt kite reklam nan pase lap vini bon. Men wè men video a vini san pwoblèm la san manti nan sa men li vini a tout tag li la wè li vini a tout tag li konya kisak pral pase yo baw 4 ti desen anba la yo baw ti bouwèt yo baw 2 fèy papye youn men sou lòt yo baw 2 lòt 2 fèy papye ki gen tras sou li yo baw 2 lòt fèy papye ankò yo baw ti kay. 2 ti bagay ki kote ti kay la ki kole menm desen lò ta l anba lòt videyo ou te klike dwèt ou a se nan menm desen an tou avan ni klike dwèt ou la lò klike dwèt ou ladan l ou klike dwèt ou ladan l la ou mèt fè bak ou pa bezwen gen pwoblèm wè sa si ou vle voye l ale ou voye l ale ou pa vle voye l ale ou mèt fè bak la lè ou fè bak la ou vin fè bak nèt lè ou vin fè bak la kisa ou pral fè Ou gen dwa wap monte sou YouTube Studio sou telefon ou. La m sou YouTube Studio. Mesye, ki sa m ta fè la menm sou YouTube Studio la? Mwen pral mete video a sou tag. Mwen pral mete tag nan video a. Male m chache video. Men lis video. Ou menm ki video ou gen ou bezwen fè se video 1000 goud. E 1000 abone a ou bezwen mete tag sou li byen fasil mesye. Ki sa ou pral fè? Kounye wap klike dèt ou sou ti kreyon sa. Premye ti kreyon nan tèt anlè. Apre sa l vin ba ou ti kreyon kan ba. Li vin ba ou deskripsyon. Li ba ou tit video la la. Wap gen pou mete dwèt ou sou dezyèm ti kreyon sa anba. wè la li vin ba ou verifye ou verifye deskripsyon lan ok deskripsyon lan ok konya ki sak pase konya ou desan nan bala wè wè vale tag mwen gen tag sa wè wap gade pou wè men ni la bonne nan 2 mwa koman pou vwa li abone wè 5000 abone nan 1 mwa se di ke wè tag mwen gen la mwen mete tag Ajoute de tag. M pral mete tag la. Men, depi ou gen tag, se swa ke ou efase l ou di mwens ou rekòmanse ou sinon ou retire l ou di mwens ou kite l, li pap pran de tag. Wè la m gen tan gen tag la deja. M pral ajoute tag m te kopye la. Ki tag m te kopye? Kote m ap jwenn tag la? Li sot li la deja paske ou te kopye l kole deja. Paske l te dwe kole, lè l te kole a kounye a l toujou la. Kounye a ki sa w ap fè? Ajoute. Ajoute. Mwen mwen klike dot mwen mete dot mwen sou ajoute. Lè w klike dot ou sou ajoute, la, wè, li vin kole. Ou klike dot ou premye fwa l pa parèt, wap mete l dezyèm fwa, epi ou kole. Mezanmi, an li la. Men tag la. Wè, menm tag ki anlè a la, menm sa w te wè ki anlè a la, se li menm ki vin la. E se pat nan video sa m te ale lè m te al pran tag la. Wè, se pat nan video sa m te ale m te al pran tag la. Se menm tag la ki la. Ki sa k ap fèt? Wap peye kredi tou sou ti flèch sa anba la. Men li. Wè men tag la. Wè, men tag la. Ok, koun yo pral gade ki sa l pral di m. Koun ya m ap fè bak. Lè m fè bak wè l make m siprime. Modifikasyon. Sa fè l di siprime. Dapre m gen tag deja. Depi w gentan gen yon tag deja, e swa ke w retire tag ou te gen deja pou w mete yon lòt ou dimwens ou met, ou kite l avè l. Ou m siprime l. Menm si m siprime l, tag li toujou la. M pral montre w kote tag la toujou la. M siprime l paske tag la toujou la. Sa fè tag la toujou la paske m te gentan gen l deja. ok kounya wap fè bak lèw fè bak san problèm tag la pral mete video a kote li gen pou lale depi tag la ladann mesye ann al gade poun wè ann al gade poun wè kisa nou pral fè nou pral moute sou youtube. Ou al moute sou YouTube, lè w moute sou YouTube, ou klike. Kounya la, m ap make, m ap chache yon videyo, m di konsa mesi, m pral chache videyo m nan, men ki jan, men pi bon fason pou fè.

pou fè 1000 abòne nan yon semèn ok ok men vwala le ka men lis videyo men pi bon fason pou fè 1000 abòne nan yon semèn wè men lis videyo ki sa fè videyo vin klase la se tit avèk tag ki mete la wè men yo yo tou vin kalifye yo la video la ka kalifye la tou lè yon moun ap chache yon video li pa moute paske l pa gen menm tag avèl met tag la dan nan

e se pat li menm mwen te pran lè m tap fè a, lè m tap montre w la e pat li menm m te pran, sa se reklam, ki te reklam nan, wal verifye pou wè lè ou menm wap met tag ou a san pwoblèm, pou kapab met yon tag nan videyo ou san pwoblèm, men videyo a, gade l pou wè èske se imaj sa w te wè anlè a, se pat imaj sa w te wè anlè a, men se menm tag la. Se fason sa w ka pase pi fasil pou pran tag pou met nou videyo. Bon, sa fè m plezi ankò moute avè nou. Mwen byen kontan ou menm ki tap sou videyo a. Sou poko abone, m ap mande ou si pou plè. Abone kounye a avèk chanèl la. Ki se la vwa zansèt. Pou n kapab jwenn tout notifikasyon yo. Pou n kapab jwenn tout nouvèl yo. Sou poko fon zanm ou abone. Nap mande w tanpri fè yon zanmi w abòne avèk chanèl la pou l kapab jwenn tout enfòmasyon nou pral lage yo. Nou kontan nou te avè nou. Map mande nou sajès, anpil lanmou, respè. Map di nou mèsi anpil pou sakrifis nou nou fè anba chanèl Lavwa Zansèt la. Mwen kontan m te avè nou yon lòt fwa. Map di nou orevwa Bondye beni nou nap kwaze pou yon lòt video dakò mèsi babay bòn jounen.